Nou vin di w jodi a, nou se pi gran mèvèy ki egziste nan mond sa a. Kisa ki fè de nou pi gran mèvèy? Nou gen de bagay. Premye sa k fè de nou pi gran mèvèy se paske nou jwenn orijin nan Bondye. Dezyèm nan, se paske nou kreye pou n fè mèvèy. Avan n avanse avè w, n ap ankouraje w pou w abòne, pataje, kòmante e like videyo sa a pou travay la kapab avanse. Salmis lan, misye fè yon konsta, lè l obsève tout kreyasyon Bondye yo, Li remake se li menm sèl antanke moun ki son kreyati spesyal ki gen fanmi m sa k rele rezònman, ki gen sa k rele entèlijans, ki gen sa k rele volonte pou nou site sa sèlman. E konsta sa misye fè a pral fè l ba tèt li non kreyati spesyal, ki pral fè l ba tèt li non mèvèy. E se pa li menm sèlman ki se yon mèvèy, se ke se nou menm lèzòm ki se mèvèy. Nou se mèvèy, se paske nan Jenèz chapitre premye, le vèsè 26, Dye te fè yon envestisman nan lavi nou. Envestisman sa a Dye te fè a, Refè de nou kopi Bondye. Pòtrè Bondye, pwodui Bondye. Chak lè Bondye gade nou, li wè, fanmi pa m, prezans li antanke Kreyatè nan lavi nou. E nou menm tou, lè n gade yon moun, nou ta sipoze wè prezans Bondye menm jan an tou nan lavi moun nan. Nan Psòm 8, lè vèsè 4 e 5,

Li fè yon bèl remak, Lè misye ap konpare nou lèzòm avèk lèzotre kreyati, se li kèt, li pa ka konprann poukisa Dye akòde tout enpòtans sa a avèk nou. Paske nou tèlman komèt dèzèrè sou latè, se bagay Dye ta dwe tou neglije nou. E pandan ke li wè Bondye trè fokis sou nou, li wè Bondye trè sousye de nou, misye oblije poze kesyon sa a, Ki moun nou ye menm? Pou di akòde tout enpòtans sa avè nou, tout valè sa avè nou. Men rezon an klè e senp. Se paske, piske Dye te gentan fè nou vini a legzistans, antanke pòtre li, antanke fotokopi li, Sa fè fanmi m li toujou brake zye sou nou. Paske se nou menm sèl ki reprezante Bondye legalman nan mond sa a. Ki reprezante Bondye legalman nan inivè a. Nou menm sèl, pa gen lòt kreyati ankò. Nou ta sipoze wè moun nan menm linèt avèk Bondye. Nan menm pèspektiv avèk Bondye. E la a, nou pral tiron leson. Kote nan Mak chapitre 8, le vèsè 22 a 26, Jezikri rankontre a yon jenòm ki avèg. Li bay misye yon premye touche. Lè Jezi fin touche nonm nan, li di l, Kòman w wè moun? Men yon entèwogasyon. Poukisa Jezi pa t mande misye kòman l wè pyebwa? Kòman l wè kay? Koman l wè bèt men li mande l koman l wè moun. Misye di Jezi, Mwen wè moun tankou pye bwa k ap mache. Jezi Kris ba misye yon dezyèm touche. Sou dezyèm touche a, li di l, Koman w wè moun? Misye di, Mwen wè moun de fason nòmal. Ki leson nou tire nan sa? Piske misye wè moun tankou pye bwa k ap mache, Gen tout posibilite pou misye pa trete moun tankou moun. Pou misye pa wè moun tankou moun. Pou misye pa janm souliye valè moun. Dayè, nou konnen ki tretman yo konn bay pibwa. Se mete manchèt, mete rach, tire kout wòch, mete dife. Se tretman sa yo, pyebwa toujou jwenn. Ebyen, si nou menm, misye wè nou tankou pyebwa, Nou misye pral trete nou menm jan avek li mwen. Jezi pat dakò bagay sa la. Se kisa ki lan program Bondye? Ki atant Bondye? Se ke Dye ap tann pou mwen menm avew we moun jan nou dwe we moun. Mwen gen yon entèwogasyon pou nou chak kap tandem. Ki sifikasyon moun gen pou ou? Ki valè ou bay moun? Kòman ou konprann moun? Kòman ou viv avèk moun? Kòman ou trete moun? Nan Galat chapitre 5, le vèsè 15, le syèl di konsa, Se nou youn ap dechire lòt, se nou youn ap devore lòt, se nou youn pa vle wè lòt, alaverite, n ap fini pa detwi. N ap fini pa detwi. Sèke, ou pa dwe yon obstak pou mwen, mwen menm m pa dwe obstak pou ou nonpli. M pa dwe yon mikwòb sosyal pou ou, ou menm tou ou pa dwe yon mikwòb pou mwen. M pa dwe yon eleman jenan pou ou, ou menm tou ou pa dwe yon eleman jenan pou mwen. Mwen pa dwe wè ou tankou bèk, tankou pyebwa. Ou menm tou ou pa gen dwa wè m konsa tou. Paske le ciel ti aske pou nou wè moun de fason nòmal. Poukisa? Paske menm san kap koule lan venn ou an, se menm li menm kap koule lan venn mwen. Menm kote ou jwenn orijin ou an, se menm kote tou mwen menm mwen jwenn orijin. E kant nou aji de la sort, nou nou nou youn wè lòt de fason nòmal, nap viv byen fanmi pam. Sèke, piske m wè w byen, ou wè m byen. Sa ou pa fè antanke mèvèy, mwen menm m ap fè l. Ou la pou w konplete m, mwen la pou m konplete ou. Mwen la pou m bay lavi w plis sans, Ou la pou bon pou bay lavi pa m plis sans. Paske, lè plizyè mèvèy rankontre ansanm, se pa ti dega k fèt. Se pa ti mèvèy ki fèt. Se pa ti koze k ap genyen. Eske yo pa pale de sèt mèvèy di mond? Èske 7 mèvèy sa yo se Dye k vin fè yo? Non. Èske se yon kout loray ki eklate yo? Non. Se nou menm ankò ki bay nesans a 7 mèvèy la. Ann alèz, nou ka fè plis ke sa. Lè nou met tèt nou ansanm, lè nou met dakò viv de fason nòmal, Antanke moun, e pa ti mèvèy, e pa ti eksplwa ke n pa ka fè. Eske pa gen lòt bagay ankò ki egziste nan monn sa ki atire rega moun? Ki atire atansyon moun? Wi! Men ki sa k ba yo nesans ankò? Nou menm. Nan Psòm 90, le vèsè 12, men sa lesaj Moyiz pral di. Enseigne nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. E pa ti koze. Senyè le syèl, anseye m pou m byen konte jou m yo. Se ke gen moun jou l yo gaspiye. Gen moun jou l yo mal konte. Misye pa t dakò pou jou l mal konte. Pase nou pa kreye pou nou pase kòm on lètre a la pòs. Nou pa kreye pou n pase kòm lonbraj. Nou pa kreye, fanmi pa m, pou lavi a ap suiv pou nou pou toutan jete bra kwaze, kriye, mande kisa lavi a pote pou mwen. Kisa m dwe fè? Lè n rete konsa, ou pral rive konprann demen nou ka mande lanmò pou tèt nou. Nou pa vle nou pa vle wè vwazen an nou pa p vle wè vwazin nan nan yon bwat pwoblèm pou yo. Nou pa kreye pou sa. Men nou kreye pou jou nou yo kapab byen eksplwate, pou jou nou yo kapab byen jere, pou jou nou yo kapab byen ekonomize. Se pou sa nou kreye. Chak segond ki pase nan jou nou yo tout enpòtan. E nou dwe degaje nou pou nou fè bagay serye nan jou nou yo. Paske jou nou yo, fanmi m, dwe make nan anal sosyete a. Nou dwe pote kontribisyon nou nan avansman fanmi nou, nan avansman sosyete nou, nan avansman anviwònman nou. Ou pa konn konstate, gen anpil moun lè yo mouri, sosyete a fè fèt. Sosyete a rele anmwe m delivre. Nou fè konsta sa a? An depi de tout lajan yo genyen, an depi de tout konesans yo genyen, sa pa anpeche sosyete a delivre. Pandan ke gen kèk lòt moun, lè yo mouri, sosyete a gen gwo pwoblèm. Ti diferans sa nou ka fèl. Poukisa sosyete a gen gwo pwoblèm lè yo mouri? E pandan ke gen yon kantite lè yo mouri sosyete a delivre? Èske nou menm nou dakò lè n mouri pou sosyete a delivre oubyen pou sosyete a gen gwo pwoblèm? Ki sa n chwazi? Ou pa gen dwa anpeche pèsonn manje bwè, ou pa gen dwa sa. Okontrè, kreye espas pou anviwònman nou kapab viv alèz. kapab viv byen. Mete yon touch nan avansman sosyete nou, avansman kominote nou. Lajan pa fè fyète moun. Lajan pa fè bonè moun. Konesans pa fè fyète moun, li pa fè bonè moun. Men sa k fè bonè moun, se lè ou konnen rezon fondamantal egzistans ou, epi ou eksplwate l. Depi ou eksplwate l, Fanmim ala verite ou son gwo pèsonaj nan sosyete a menm lè w pat gen gwo lajan menm lè ou pat gen gwo konesans menm lè ou pa ta soti nan yon grann fanmi Moyiz di ansenye m pou m byen konte jou m yo èske gen anpil saj nan mitan nou? Èske gen anpil gran entelektyèl nan mitan nou? Si genyen, èske yo pwouve l? E ki sa yo dwe fè pou yo pwouve l? Èske yo dwe kraze brize? Èske se sa? Sosyete a an jeneral oubyen an reyalite, nou wè l konsa, yon asanblay de valè, yon asanblay de kadre, de sèvo. Pou yon vi paradizyak. E kad definisyon sa a m ba ou la a, mwen mete l an evidans, ou mete l an evidans, nou tout mete l an evidans, nou pral rive pou wè lavi a pral woz. M ap sikile libreman, ou ap sirkile libreman. M ap konnen lè m fè ou tò, se pa yon pyebwa m fè tò a, se pa yon choz ke m fè tò, se pa yon objè ke m fè tò, men mwen fè yon moun tò. Mwen fè yon èt ki sanble avèk mwen tò. E se sa m pral konnen. Menm jan m sansib pou tèt mwen, m pral konnen m dwe sansib pou tèt ou. Mwen kreye pou m konplete ou. Anfen ki yon mèvèy. Paske m la pou m fè mèvèy, fò m poze de zaksyon pozitiv, de zaksyon konkrèt pou avansman sosyete m. Ou menm tou, ou sipoze poze de zaksyon pozitiv, de zaksyon konkrèt pou avansman sosyete ou. Konsa, latè p ap yon lanfè fanmi m, paske latè pa t kreye pou l te yon lanfè. Men latè pral yon paradi. E wap sezi wè Koman map alèz ou ap alèz Ou pap devore m mwen pap devore ou Ou pap yon pwoblèm pou mwen mwen pap yon pwoblèm pou ou Nap kontinye anbeli latè an Atravè bèl mèvèy nou chak ap fè Atravè bèl mirak nou chak ap fè Atravè gwo koze nou chak ap fè Nap sezi wè fanmi pam Kòman latè pral bèl. Mwen kontan pou m t avèk nou nan psaume 139 vèsè 14 la kote salmis lan glorifye Dye paske l s on mèvèy e se pa li menm sèlman k s on mèvèy mwen s on mèvèy ou s on mèvèy nou s on mèvèy paske nou tout nou sot menm kote nou tout jwenn orijin nan Bondye nou tout gen menm envestisman Bondye fè nan lavi nou. Poukisa envestisman sa yo? Pou nou kapab fè mèvèy. Poukisa envestisman sa yo? Pou m ka konplete w, pou w ka konplete m nan travay mwen, nan travay ou. Nan sa m ka ofri a kominote m, nan sa ou ka ofri de bon a sosyete nou, pou avansman sosyete nou. Bondye beni ou, Bondye gade ou, Bondye avèk ou. Mèsi fanmi pa m e bon travay nan sosyete w la, nan kominote w la.